nan konpleksite kote zafè eleksyon yo pwal pwal pran gwo priyorite, kote refleksyon sou ògàn tradisyonèl yo pwal enplike tout fòs viv nanchon an, kote fèy de wout tranzisyon an pwal jwenn mak fabrik li. Soti jodi 6 janvye 2026 la pou rive 6 fevriye. Menm ane a, nou genyen yon kalandriye aksyon n ap tanmen ansanm ak yon seri lòt aktè nan tout peyi a, nan tout peyi a tankou nan dyaspora a nan objektif pou nou rive jwenn yon solisyon reyèl, dirab pou rezoud kriz san parèy sa a k ap detwi peyi a. Desten peyi nou dwe sispann sou kontwòl etranje. Fo remèd etranje nan tout move konbinn pa ka solisyon kriz peyi nou. Mèsi. Nan rapò sa a, ki te patisipe nan akò ki se yonn.

Te genyen yon trajektwa ansanm de moun ki te siyen Akò Montana. Sa yo te pwopoze kòm solisyon an tèm de gouvèneman, se te yon prezidan ak yon premye minis. Nou rekonèt te genyen moun nan akò a ki fè dezòd. Nou rekonèt sa. Men, akò a dans son ansanble yo pa veritableman enplike nan dezòd ki fèt nan Kapitèl. Fòk peyi a konnen sa. Gen moun ki fè dezòd nan akò a, ki pran desizyon inilateral. pou antre nan yon mete on ka pete ki genyen 9 moun san konsiltasyon ak ak ak ak ak moun ki te siyen akò a. Se sa k fè tou, lè n rive nan sitiyasyon sa a, peyi a veritableman viktim de bagay sa. ki vin fè ke moun kap viv nan peyi a, moun ki kwè akò Montana te gon misyon e lèl te monte se t on analiz global ki te fèt. S on peyi ki fèmen, pèp la pa gen espwa. Ebyen gon bann sitwayen ki te konprann nesesite pou mete ansanm pou al wè, Kòman kontribye pou bloke sa k tap pase nan peyi a e pou nou vini ak yon solisyon. Malerezman, malerezman, nou pa rive abouti avèk misyon sa a. Men, ansanm de moun ki te la yo, yo kontinye la, jodi a bagay la vin pi grav. Jodi a, gen nesesite pou ta genyen petèt on lòt, yon ènyèm antant nan peyi a e se sa k fè ke menm nou konprann gen nesesite pou ke nou reyini ansanm de aktè yo ki nan Montana, Answit, al pale avèk lòt aktè ki pa t nan Montana pou n chèche on solisyon ayisyèn e nou kwè pa genyen okenn solisyon etranje k ap k ap janm rezoud okenn pwoblèm pou Ayiti. A pati de ki lè akò Montana a konstate echèk Hull Cavetey a?
Si Nou dakò nou di ke gen on pwoblèm o debi, akò Montana li pa t janm antre nan on dinamik pou ke te genyen 20 moun, 30 moun, 100 moun ki nan konsèy prezidansyèl. E peyi a dwe konnen depi konsèy prezidansyèl sa te monte, li monte avèk tout echèk li. Kòman n ta konprann? Kòman n ta konprann on konsèy ki genyen nèf moun epi yo di chak moun yo gen menm pouvwa? Yo soti de plizyè diferan andwa. Nan tèks pa nou an, nou eksplike yo itilize bagay sa a pou yo kontinye sèvi enterè patwon yo odetriman peyi a, e ki bay plis ensekirite, ki donè plis enpinite, plis enpinite, plis kòripsyon nan peyi a. Donk li klè, depi li te fèt, li te echwe deja. Li pa t kapab reyisi. Poukisa nou pa t mande reprezantan nou an ki nan KPT a pou pou Genyen, demisyone?
genyen anpil moun nan Akò a ki toujou pran dè pozisyon. Men nou poze yon kesyon. Anpil moun di poukisa nou pa t mande reprezantan nou an pou l demisyone. Se ta yon bon bagay, men gen yon evidans. Reprezantan Akwa Montana a, li te jwe, li jwe yon wòl kòm yon palmantè andedan yon asanble. Wòl li jwe a, malerezman se pa on wòl egzekitif. Men, li te la. Omwens, avèk prezans reprezantan nou an, nou konnen gon bann bagay k ap pase anndan Leta, nou pa t janm konnen sa. Nou wè kòman gon ekip moun ki t ap kenbe, tòde, souse lajan bnc a. Nou pa t janm konnen kòman yon ti ekip moun arive ap siyen yon kontra pou leta pandan 27 lane san ke peyi a pa konnen ki kote yo ale. Gon ansanm de bagay ke nou konnen, peyi a konnen, fòk nou rekonèt se gras avèk prezans reprezantan nou nan kòm entèndan. ki gen ti non jwèt Akò Montana a, te reyini jou ki te jou ki te dimanch 21 desanm nan ak tout antèn depatmantal Montana yo pou te reflechi sou objektif ak misyon gwo mouvman politik sila. Gade ansanm ki kote li kanpe. epi analize ki pi bon mwayen ki posib pou nou kontinye akonpanye pèp ayisyen an san krache sou fondman istorik ak fondalnatal Akò Montana a ki aliyen sou yon vizyon koupe fache ak tout pratik move gouvènans ki mennen peyi a kote l ye a. Akò 30 out la te goumen anpil pou te kontribye nan mete yon tranzisyon ki te dwe reponn ak atant popilasyon an epi louvri chimen pou estabilite ak lòd konstitisyonèl e enstisyonèl, sa vle di mete tout enstisyon kanpe kòmsadwa. 20 mwa annapre, 2 gouvènman monte pou konble vid pouvwa sèlman, men yo pa rive mete yon pouvwa lejitim ni chanje kondisyon lavi pèp ayisyen an. Kidonk, tranzisyon sa a echwe totalman, puiske li pa kreye ni lespwa pou pèp la, Ni kondisyon sekiritè pou eleksyon te òganize. Okontrè, li pote plis malè, plis ensekirite, plis enpinite, plis koripsyon, grangou ak chomaj. Gouvènman Alix DJ Fils-Aimé a pwouve enkapasite li pou l adrese pwoblèm yo. Pa gen anyen ki fèt malgre misyon yo se te tabli sekirite, fè refòm enstitisyonèl ak konstitisyonèl epi òganize bon jan eleksyon. Nan pi wo nivo Leta a, ensekirite a sèvi kòm mwayen pou yon seri ti gwoup enterè politik ak ekonomik ranmase lajan Leta epi sèvi kòm yon bousòl pou pèmèt yo renouvle tèt yo. Se yon gouvènman san lidèchip, san vizyon, ki pran plezi sèlman nan pran dikte nan men di kèk diplomat, ki kanpe an kwa fas ak tout demach politik ki vize byennèt pou popilasyon an. Sa ki fè avèk prezans Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé, Nan tèt Primati a, enjerans lan rive nan yon faz kritik, kote tout pèp ayisyen an santi l endinye e kontinye ap tann yon repons politik fas ak dènye zak enjerans peyi Etazini ak peyi Kanada fè nan peyi a. Paralèlman, se 5 mil ayisyen ki tonbe anba bal gang Viv Ansanm anba je otorite yo, ki gen kontwòl tout resous Leta. Se premye minis Alix Didier Fils-Aimé ki kontwole CSPN nan, lapolis, minis jistis, minis enteryè, sekretè deta a la sekirite piblik, ministè finans, dwòn Erik Prince yo elatriye. Kisa ki anpeche li bay rezilta ak ensekirite a? Pandan l ap bat lestomak li toupatou e sou yon ton ironik li te menm deklare sekirite a nan wout, l ap vini. Jodi a, se anviwon yon milyon 500 mil konpatriyòt ayisyen ki deplase k ap viv nan kondisyon malouk nan kan deplase yo. Se 5 milyon ayisyen k ap viv nan ensekirite alimantè. Nivlo nivo enflasyon an rive 30 pousan. Nou menm asanble siyatè Akò Montana a, Kwè, echèk tranzisyon sa a makònen ak fason KPT a te monte, kote se enterè pèsonèl yo ki te pran premye plas nan desizyon politik yo. Echèk la soti tou nan jwèt mètdam dirijan yo ki antre nan tout move konbin ak move alyans ak oligachi ekonomik ak politisyen tradisyonèl epi entènasyonal la pou fè tap piyanp sou pwosesis tranzisyon an. pandan yo kontinye ap ponn tout move desizyon nan objektif pou pwoteje epi konsolide enterè yo atravè ekonomi kriminèl la. Pandan tout tranzisyon an, yo fè tout sa yo konnen pou kenbe sistèm peze souse a jis pou satisfè patwon entènasyonal. Fwa sa a nou menm siyatè Montana ou di kou sa pap pase. Kpt a ki te dwe an mezi pou garanti bon jan solisyon pou peyi a, pa rive reponn ak misyon li te genyen. Anpil nan manm kpt yo tounen maryonèt ki anba grif oligak konwonpi ki pa janm sispann kontinye nan move pratik lawont ki mete peyi nou ajenou, malgre yo te rekonèt yo nan tout move pratik delwayal nan peyi a. Sitiyasyon sa a yo fè pèp la kontinye ap monte yon masoulve. Gang yo fòse popilasyon an kouri kite lakay yo pou viv nan kondisyon malouk nan kan deplase, san okenn asistans Leta. Ouvriye yo kontinye ap viv nan malsite ak yon salè mizerab. Peyizan yo lage de bra balanse nan Ti Rivyè, Latibonit, Machan, Lachapèl, Vèrèt, Pon Sonde, Kabarè, Leyogàn, Gresye, Akayè, Kenskòf, Kwadèboukè, Gwomòn, Lakil, Fonvèrèt, Grandye elatriye, se anba kout bal konpatriyòt ayisyen yo ap kouri kite lakay yo. Sa ki fè tè peyizan yo abandone, ti kal pwodiksyon agrikòl yo gaspiye, klas mwayèn lan rantre nan yon twou san limit, anpil biznis nan ekonomi an kraze, sa ki lakòz enflasyon an monte disèt wotè. Pou nou fini, sitiyasyon dramatik sa yo pa epanye dyaspora a, ki konnen tout move kalamite nan peyi kote y ap viv la. Anpil nan yo anba gwo menas depòtasyon chak jou. Yo konnen anpil diskriminasyon. Yo viv sitiyasyon lakay yo nan nanm yo. Nan fizik yo paske se yo ki peye lajan kidnapin se yo ki peye lajan kay se yo ki peye lajan manje se yo ki peye lajan lekòl se yo ki peye lajan antèman elatriye sa ki pi grav la yo pa gen okenn asistans diplomatik nan peyi kote yap viv la pou sa. Asanble Siyatè Akò Montana pwofite lanse yon apèl ak tout konpatriyòt ayisyen toupatou pou yo leve kanpe fas ak pwojè kriminèl la k ap taye banda e ki vle al renouvle tèt li apre 7 fevriye 2026 la. Nou menm anndan Akò Montana, nou di erè k te fèt nan lepase yo, yo p ap ka fèt paske Akò Montana li dwe kanpe bò kote popilasyon an.
Peyi a dwe reveye nan tout rakwen pou chèche yon solisyon politik ayisyen nan mitan tout fòs politik, sosyal ak ekonomik ki pa nan kontrebann, ni nan kriminalite, ni nan enpinite ak koripsyon. E se nan lide sa a, asanble siyatè Akò Montana deside pran baton pelerinaj li pou mache rankontre moun nan tout sektè nan peyi a tankou, moun nan legliz, vodou, sendika, inivèsite, peyizan, pwofesyonèl, elatriye, pou reflechi ansanm sou ki meyè solisyon. ki ka retire peyi a nan sitiyasyon l ye a. Ayiti se yon peyi granmoun. Ayiti se yon peyi souvren. Pèp ayisyen an pa dwe dakò pou se etranje k ap mete prezidan. Premye minis ak sèlman yon twit. Fòk sa fini. Nou dwe pwofite moman difisil sa yo menm pou rapatriye souverènte peyi nou. Se sa ki fè li enpòtan e menm ijan pou gouvènman tranzisyon ki pral monte apati 7 fevriye 2026 yo pran tout dispozisyon pou òganize konferans nasyonal souveren nan. Nan sans sa a, Asanble siyatè Akò Montana a nan gwo rasanbleman 21 desanm nan mete kanpe yon komite pilotaj k ap mennen tout demach estratejik ak politik Akò Montana a. Atravè gwo rasanbleman sa a, nou lanse yon apèl ak tout siyatè Akò 30 dawout la ki konprann nesesite istorik pou n retire peyi a kote li ye a pou n kontinye kenbe flanbo batay liberasyon peyi a. Asanble Sinyatè Akò Montana kwè fondamanto Akò Montana a dwe sèvi kòm bousòl pou mennen tout demach, k ap tanmen pou jwenn on solisyon natif natal a kriz la. N ap kontinye mache kontre ak diferan aktè nan peyi a pou nou kapab jwenn solisyon nasyonal k ap sòti nan yon gwo konferans aktè yo ke nou rele La Conférence des Acteurs. Se konferans aktè yo ki pral abouti ak yon veritab konsansis politik orijinal kote tout revandikasyon aktè yo ki pral abouti tout revandikasyon aktè yo popilasyon an ak nan sant desizyon yo kote kesyon sekirite a pral abòde